Ou rele m? Wi. Ebyen, pitit fi mwen, moun ou panse a e pa li menm. M pa ka ba w nimewo l non. E ban m rele youn nan sòlda m yo. Oke, oke, oke, oke. Steevy J, ban m rele misye. Steevy J, sa k gen la a? Yè, yè, gade, gade, gade. M ap vwale w gen yon bagay pou mwen la, gade, m pa pran tan. Fè sa rapid epi pou ou rele m pou w di m sa k pase. Gade m 15 segond la byen rapid pou banm nouvel mwen la. Pa gen danje zanmi. Anfom anfom anfom. Pè gade gade m gade m Rosa ap fè mwen pase pran Queen Kate pou mwen 3 lavel tande men. Ya regle bagay yo rapid epi m pa nan temte m. Nou konnen depi nou pa fèl tou nou konnen m pa nan boule avè nou. Ok rapid vit. Epa paske fok nou fok nou voye moun nan ale rapid rapid rapid. Pase ou konn bagay yo monchè. Epi m pa ka pale anpil nan telefon. Yes yes anfom. Sa kou di, sa kou vè nimewo a. Moun pa ba moun nimewo konsa. Se konsa anpil moun pran nan pyèj, m pral lonje nimewo m ba ou. M pa konn sa w ap regle, ki moun ou ye, sa k mennen w nan lari a. Tande non, ou pran m pou makak. Ou dòmi, lwa nan tèt ou di w, mon granmoun, Ki yon makak alò se granmoun sa ou pral plimen enh.
Gadon granmoun. Gade, sa wap chache a se pa li menm sa. E mèt savwa pa janm makak e l pap janm makak. Bon, banm yon pawòl, depi maten wap mache la, m gen enpresyon se sa menm wap fè nan lavi a. A granmoun, e pa pou sa m te vin la. Ou pa ka rele m granmoun, m pa krabè ou, m pat chita sou menm ban lekòl avè w.

Fòm ta lwe te a avèk pè chanèl. Han wap bay pè chanèl li?
Map vann li. Yo di misye son nèg ki bon wi. Yo di misye gen bagay nan menl poul jwe tout sal. Wi depi lontan misye renmen pote patat, bannann. Pè chanèl la son nèg ki bon anpil anpil anpil. E mwen menm si ma lage pye mwen.

Pou ki kè w mande kisa w gen avè m? Jaf, Ban m di w yon bagay, gade m de la tèt o pye. Gade m byen pou w wè. Ou wè ki fanm ki kanpe devan w lan. Ban m di w yon bagay, e lanmou w sèlman m ap manje, Jaf? Di m non. Cheri, ban m di w, dènye bagay la, fò w di chita pou n pale. M pa nan chita avè w. Sa m pral di avè w. Bon, oke.
Yes, mòd ou, souple, pa rantre nan konfli a. Ou pa renmen Pòtoprens menm ditou? Bon,
Pòtoprens lan frajil wi. Pase m sonje gen yon tonton m ki t al Pòtoprens lè m timoun. Y ap chache l, jiskounye a ou pa jwenn li non. Li ka toujou la wi. Li ka toujou la, men w konn. Men Pòtoprens sa sou al ladan l w ap viv. Men nan epòk sa a, potko gen telefòn non lè tonton m nan t al la. Kounye a gen telefòn, zak pou di l pa gen, li pa ka jwenn yon telefòn pou l ta fè nou konnen oubyen ta chache. Gen yon bagay ki rele fesbouk.

Ki jan ou ta dwe wè reyalite a lè w gen yon doblès? M tande anpil moun k ap pale, m tande pawòl anpil moun, men m ka ba w ti konsèy. Wè lè w rive Pòtoprens, tout sa w wè moun ap fè, gade se kòmsi w pa p gade. Tande se kòmsi w pa p tande. Wi, pa gade afè moun.
Ou pa bezwen tande afè moun. Pa foure bouch nou nan afè moun. 2, e yon lòt bagay ki Pi pi strik toujou. Veye ti pati ou avek pitit fi moun potoprens. Aah monchè map jis di yon sel bagay m sonje lontan lèm te piti m tap grandi avek granmoun gran papam te renmen di yon pawol. Sa pòv genyen li voye nan mache sa yon manman genyen epi li bay pitit li m tap byen renmen ba ou chak
m vle sam pral di a ou antre l byen nan kran m se pa chita tout la sent jounen pran pòz zuzu Travay pral vin jwenn ou non. Fwade m poze CV tout kote m pa konnen pou talè metye sa ou t aprann nan poukisa ou t aprann yo? Ou pa t oblije al lekòl poukisa ou t al lekòl? Si w al lekòl ou pa ka met kò deyò sa vle di tout latit jounen chita nan yon bout kwen travay ap vin jwenn ou epi epi sa pa vre? Cheri ou panse m pa soti?
Wi ou soti oo ou tèlman soti lè m vin la m pa jwenn ou pa vre? Ou pa sa? Ou wè fòk m pa fè m konn sa yo vle. Si chak fwa w te vin la, m te soti, m te al kay plizyè lòt fi, ou pa t ka jwenn mwen la, ou t ap pale anpil. Kounye a, ou vin lakay mwen, chak fwa ou vin lakay mwen, ou jwenn mwen chita la, w ap pale anpil. Nou pa janm konn sa nou vle. A ki sa w t ap okipe w? A kòb ou do w? E pou mwen kòm ti Sina wi, k ap dakò pran sa nan men w. Kiyès lòt fanm ki pral pran l nan men w ankò? Ban m di w yon pawòl.
Tande byen sa m pral di w la, cheri. Ou wè si w t yon ti Sina, ou pa t ap janm renmen Atcha. Ou pa konn sa pou aprann tou. Ki dwò chèf ap fè envestigasyon wap gadem nan je ki dwò menm. Pase ta pase pat konn anyen non. Koman e pa sou a.
Konn toujou tande granmoun yo toujou ap di depi pa gen lajan pa gen lanmou ebyen lè w jwenn travay wa vin lakay mwen kite boudam an repo pou lòt nèg fout pa gen fout pa gen merde.
Knya jan w tande m di w la hein ah granmoun nan ap ba moun pwoblèm yon fòkin peyi moun pap regle anyen konnya lap pran lari fine lap di yo fòk chache yon bagay pou al fè nan lari a non non non non non e jan w tande m di w la. Shehbaz, Dayè m jwenn manje m manje. Se vre moun yo se pa manman m ak papa m yo ye se vre men kanmenm m tande yo kòmanse santi yo about avè m. Sa se afè pa yo. Dakò, dakò frè m, dakò n ap pale pa enkyete w.

Bon, nan ka sa a, m pa, m pa, mwen di m pa ta pral Pòtoprens, m ta plake kò m nan lòt peyi. Gen Pòtoriko, gen Sendomeng, gen Bahamas, tande la. Mwen pa p rete nan peyi Ayiti a menm ditou ak kòb ou a. Oh non.
Bon, sa m pral fè avè l nan bouk la? Ou ta ka fè yon lòt biznis. Bouk la pa, pa avanse nan, an palan de sa. Al Pòtoprens, vòlè ap fouye m, y ap pran tout kòb la. Fanm menm pral montre m yo renmen m, m pral nan depòs sa a apre sa yo mete m deyò nan kay la. Bon, sa w vle m fè?

Non yo vrèman vrèman vrèman tèlman ankonble la anpil la bon ou wè aktyèlman la son machandiz m pral livre la dayè se kondwi map kondwi la m oblije fè tout sak posib poum pran apèl apèl apèl yo.
Palèt yo ou pa janm pap bay manti. Ou konnen e bagay sa m rayi nan ou menm. Ou toujou la pou deranje moun. Koman deranje la oh. Wap bay manti kounya la oh oh. Sa w te vle m di la. Ou konnen se bagay sa m rayi la avè w la. Kisa w rayi avè m. E sak fè m pa vle ret bò kot ou la. Kisa w rayi avè m. Jis kote m ye la nan tou sa la, ou vin deranje m. Ou pa menm konnen si sa map fè a la si l pap bon pou ou tou. Talè ou gentan panse manti a bon pou ou lap bay moun ni. Wap banm manti wap bay moun manti tou pa vre santi w alèz wi. Pase menm pou jan mwen ap pale la janm konnen w gen pawòl sa pa ka di se pa yon manti l bay.
Son moun m bezwen retire nan kòlèt mwen. Alò bon sa w genyen la kisa k fè w vin la nan dèyè m la tou. Kote w m vin.
pou m ka esplike w yon bagay. Ki bagay ou vle esplike m nan la? Fin bay manti w la apre sa mwen lè son fèt n a pale. Tann dat moun nan te gentan koupe bagay li a, lè fini tou ou vin kote m ou vin bay, ou fin deranje m, moun konnen w ap vin di m lè san m fwèt m a pale. Di m sa w ap di m nan yon fwa m fini. Ebyen ok mwen, konsènan paran m yo, mwen pale avèk yo, donk mwen tèmine etid mwen ane sa, jis m bezwen, m pa pote nan fakilte pa o pwens.